Tire kont nou gaz se li ka fè feeling nan gaz. Ancholi lontan lèm te timoun lè nap tire kont se chak moun tire kont. Epi tout nou ap dèkou etan reponn li avan. Janm di lè nap tire kont nan sin vle parèt live nou ka toujou parèt live ansanm avè nou fè moun wè nou. Sin pa vle parèt nan video an tou nou ka just kòmante. Kòmante nou di nou poze kesyon an. Epi nenpòt nan nou la ap reponn li. Map ban nou yon dezyèm. Kijan rès la map ban nou yon dezyèm bondye. Pou kounya akoz nou pa nou pa nou pa twò poze kesyon fè m pa twò ka li tout nèt ok Adelina bèl fanm domaj li manke mòso Adelina bèl fanm domaj li manke mòso sa yon lòt yon lòt bèl bèl blag ankò liye gaz ann ale ann ale gaz pou m di blag kont Adelina bèl fanm domaj li manke mòso kisa l ye gaz si rezan si l ka montre ke m pa wè. Adelina bèl fanm, domaj li manke mòso. Rele zanmi nou pou yo ede n reponn kesyon gaz. Voye laj ba zanmi nou pou yo ka konn sa. Duclaire Claudine, mèsi paske w pase wè nou gaz. Mèsi pou love la. Sa e lè pou n tire kont li ye gaz. M sonje lontan lè m te timoun, chak nan nwit nou tire kont, pa vre? Men kounye la n ap fè sa kounye la. N ap tire kont la. Mwen ki m granmoun nou ka toujou sonje lè n te timoun jan n te ye. Epi non sèlman sa. Video sa alèz se konsa lap ka rete pou timoun yo yo ka aprann tire kont yo tou akoz nou konnen timoun kounya pa vrèman konn kont yo pa konn anyen akoz se pa fòt yo se paske nou menm nou pa transmèt konesans la avèk yo akoz teknoloji an k vini an ki pran tout plas lan teknoloji kounya la timoun yo pa jwe foutbòl ankò bon ti foutbòl nan ti jan jwe foutbòl but yo pa yo pa jwe kay ankò yo pa jwe woslè yo pa jwe umm sorry gal se wap gate yo pa jwe woslè yo pa jwe umm gen anpil Marèl m va jwe m va jwe ti tato anpil bagay m va jwe ankò gen kèk ki ekri tou wi ya nou va sote kòd ankò nou va jwe lè ou tande konn ap fè ti machin konn ap jwe timoun gason yo gason konn ap fè ti machin konprann pou yo prale dèyè kounya timoun pa fè machin ankò nou va fè nou va woule sèk ankò jwe m te fò nan bagay sa tou woule sèk foutbòl m te fò konn fè kap nou pa fè tout bagay sa ankò menm nou pèdi tout bagay sa gad so. Se akoz chanèl nou an se yon chanèl konsa li ye nou wè nou fè efò pou nou bay tout bagay sa yo pou nou bay tout bagay sa yo lavi ankò pou nou eseye raple nou tout konesans sa tout bagay sa nou te konn fè lontan yo ke nou pèdi pou nou eseye vini avèk yo ankò pi bon fason ou ka fè se anrejistre videyo de yo si ou anrejistre videyo de yo aprè kounye a timoun ap gade yo timoun ap tou enterese aprann yo tou pi ou menm tou ka jwe ansanm avèk timoun nan pa egzanp Roslè se akoz nou pral defè yon biznis konsa menm nan biznis nou nan ap fè yo n ap eseye gen yon bagay pou nou vann sa espesyalman pou nou ka enterese timoun. paran yo achte bay timoun nan pou timoun nan ka jwe bagay sa yo tou. Pou jwe oslè, jwe kay, tout bagay sa son bagay se tèt li, sitou lè wap jwe kay, pou panse pou jwe pou pou genyen manje a, sa se sa se matematik li ye. Konprann? Se di se wap panse, se se ou fè ou fè tèt la travay. Se di wè se wap panse pou wè konbyen nan kay wap kote ou pral jwe an, manje ou pral pran an, Konbyen ou dwe pran pou kal gen manje manje ou vle fè lakay zanmi an? Konbyen ou dwe pran nan ki nan ki tou ou dwe pran sa wap pran pou ka gen manje ou bezwen pran bezwen manje lakay zanmi an lakay e moun anfas ou a an fèt tout bagay sa se yon bagay nou pèdi gad ki lòt bagay ankò gen nou pèdi tout nou pèdi tout bagay nèt guys wan teke mab de lè konsa pa mab kouri deyò sot nan tè a wap pran bouton ti gason wan nou pèdi tout bagay sa menm fi menm fi m konnen gen fi mwen fi konn jwe mab tou wap konprann so se yon bon bagay ke nou pèdi nap eseye fon yon jan pou nou ka retounen avèk Sargaz. Bon jan nou di Angaz e depi nou wè si nou ka fè chanèl nou an grandi nou wè non chanèl chanèl nou an ret dèyè Agaz chanèl YouTube nou an ki rele The Destimix Family um eseye al al sou YouTube Gaz abòne a chanèl nou an Gaz nou vle rive a pou pi piti a 10000 abòne pou pi piti 10000 abòne a 20000 abòne avan ane sa fini Gaz 10000 a 20000 abòne avan ane sa fini si nou te fè rèv sa tounen reyalite Gaz pou nou ka gen chans al Ayiti nou konn pa al a di pou nou al Ayiti nan moman la wi but depi chanèl la rive avay valè sa yo Gaz nap make sure nou al Ayiti pou nou ka fè stil videyo sa plis. Kote lè sa n pral pran ti moun kap tire kont yo menm nap pran lè lè yo nan nwit lè yap tire kont nou ta jès fè mete enstalasyon pou ka klere yo plis paske konnen si lap filme yo fòl pa menm ke menm ke pafwa filme nan nwit li ye akoz se nan nwit nou konn fè tire kont sa yo but nap oblije mete ekleraj pou n ka filme yo pou n ka wè yo umm so lè lè konsa nap ka fè stil videyo sa kote nap gade se ti moun yo menm kap tire kont lan konprann pou n viv bagay sa lè n te ti moun m kwè n ka sonje feeling sa te gen ladan l guys ki feeling ki te gen lè wap tire kont lòt ti moun guys. Depi wè l nan nwit, se lè sa pral jwe, pral fè lago kache, lago deli, konprann mwen? Tout jwèt nou te konn fè lontan nou pèdi yo. E se si ke nou pafwa nou menm bliye ladan yo, nou menm bliye non yo. Menm mwen pafwa m gen ladan yo m bliye non yo tou. Konprann? Paske nou pa fè bagay sa ankò. Ya ok. Jan m di an gaz, lè n ap tire kont nou ka kòman, nou va jès ekri gaz. Ekri tire kont nan n ap tire an gaz oubyen oubyen si n vle parèt pito, si n ale si n ale ekri n vle parèt pito pou n tire kont nan, n ap jès parèt nan videyo an. Pandan n ap nèke mande moun pa nan videyo an, n ap wè kote pou n fè sa. M panse nou menm nou pi fò ke mwen nan sa nan Youtube, nan Facebook. Pou byen di m gen lontan m pa fè live sou Facebook. Li di la, sa koz mwen di sa. N ap wè kote ki gen chema 2 moun nan, n ap klike sou li pou n ka mande m pou n parèt nan videyo an. Lè sa n ap parèt nan videyo a, e n ap tire kont. Nenpòt sa n vle di an. Si m vle fon ti pale yon lòt ti pale, yon lòt dosye pale avè m tou, nou ka toujou fè l tou guys. Anfèt, konsa n ap fè konsa, n parèt nan videyo an epi nou tire kont lan. But m ta toujou prefere nou plis parèt nan videyo a tire kont lan. But si se ekri nou vle ekri l pito, n ka toujou ekri l epi n tire kont lan guys. Konprann? So ann ale guys, ann fon sa. Pase si n ap swiv sa se yon bagay ki trè enpòtan li pase se kilti nou n ap save, se kilti nou n ap anrejistre pou n pa pèdi. Pase nou ka wè sa, nou pèdi tout sa n te gen ki te bon lakay nou. Tout sa ki te bon ann Ayiti nou pèdi yo, nou vann yo pou lòt na, nou pran pou nou pa lòt nasyon pote vini. Jan m toujou ap di a. Tout sa lòt nasyon pote ban nou, nou pran, lòt pa nou, nou voye jete. Manje, nou voye manje nou jete, nou pa manje manje nou te konn manje yo, e ki, e se youn nan bagay ki koz nou tonbe nan sa nou tonbe an Ayiti an la, akoz nou ale manje manje peyi nou fè, nap pran sa lòt nasyon voye, tandike, tandike sa lòt nasyon voye an, sorry guys, sa lòt nasyon voye ban nou an, li pa bon li bon vrèman, li pa bon. Kounye a nou vin, sitou lè nou vin viv isit, nou konn ba sa trè souvan, lè nou kite peyi nou, nou konn, nou vin konnen trè byen, nou di waw, nou kite peyi nou kounye a gade nou, nou te konn gen bon manje, nou pa ale manje, kounye a menm bezwen nou pa ka jwenn. Konprann? Mwen fè ti sa koz mwen di nou gazi poun fè sa vini pou nou ede fè chanèl la grandi poun pou nou menm nou ka fè plis video nan stil sa gazi. Paske m pa kwè li pi bon poun ap mache fè video jan wè moun ap mache fè yon bon video de peyi a kap mache mal lan tout bagay kap pase mal sèlman but fò nou gen yon chanèl tou kap ban nou bon video tou video ki enpòtan ki ka ki ki kap se kap kap ankadre kilti nou video kap kap ka ap anrichi kilti nou. M pa ka fin di anrichi twòp paske nou gen sa deja, se bagay ki te nan kilti nou deja, but kòm n ap pèdi yo, m ka toujou di anrichi nan sans nimerikman m ka di n anrichi akoz si nou vin mete l sou si nou vin mete l sou videyo, son lòt fason nou anrichi l akoz nou videyografi yo, nou gen yo save pou timoun ka gade. Si lontan nou pa t konn gen yo save, nou te jis gen yo aloral, but kounya n ap fin gen yo nan videyo kote lè konsa tout moun ap kapab enjoy videyo a. Mwen konn lè sa ou ka rantre nan chita nan fanmi nan salon an ansanm avèk timoun nou, nou ouvri televizyon an epi nou nou voye youtube nan sou televizyon epi nou gade videyo ansanm avèk tout timoun nou. Konprann? So an nou an nou an nou an nou fè chanèl lan mache guys an nou tire kont ansanm guys pou nou bay videyo a plis valè paske si janm di nou sou youtube nou sa nou fè chak swa nou prèske chak swa akoz gen de lè m pa resi nou pa resi al live lan Mwen prèske chak swa nou live sou youtube guys zòn 7 è 8 è paske poum byen diw nan Texas m gen inèd tan an reta de Florida vle di lèl 7 è pou mwen Florida gen 8 è vle di lè mal live a 7 è oubyen si mal live a 8 è si mal live a 8 è Florida li 9 è pou Florida paske janm di nou an pafwa mwen al live nan ti jan ta akoz m paka reyisi kenbe la 7 è dirèk guys tankou jodi a m tal live pi bonè sou youtube paske m ta pral travay epitou bagay sa ki rivem nan koz m pa ale an epi kounye la m tou ale live nan pou montre moun yo sak rive machin mwen moun yo frape an. So sa ki koz m al live pi bonè nan youtube kounye a m di ok m ap tou gen chans m gentan fon ti m fon ti pale avè nou ou konn So pou m ka ban nou ide de kijan feeling lan ye sou youtube kijan nou fè l nou menm sou youtube prèske chak swa Byen ke chak fwa nou fè videyo li pral depann gen de lè nou ta fè l sou videyo a se te yon lòt bagay yon lòt branch Si nou konn wè gen videyo ki montre w kisa pou manje si w vle ansent fasil Nou fè tout baga sa nèt Kisa ou dwe manje si ou vle fè pitit gason Kisa ou dwe manje si ou vle fè pitit fi Nou gen tout baga sa nèt Ki pozisyon ou dwe pran si ou vle fè pitit gason Ki pozisyon ou dwe pran si ou vle fè pitit fi Tout sa la nou ba nou Nap panse sa ladan tou gaz Anfèt abòne ak chanèl lan gaz Poun ka jwenn tout baga sa yo gaz Anfèt gade nou pa Nou pa vreman dim anyen twòp gaz Nou pa vreman tire kont ok banm ti yon lòt kont pou nou. Sam di la m te di konsa Adelina bèl fanm domaj li manke mòso m pa konn si n ka panse ke sa n konn wè ki bèl nan je nou but li manke mòso li byen ke lè l manke mòso pa toutan l manke mòso gen lè l konn plen wi m pa konn si n ka imajine kisa l ka ye imajine kisa n konn wè ki bèl nan je nou lè n ap gade byen ke isit ou pa twò ka viv bagay sa epòk lè w an Ayiti ou ka viv li pi byen non se tou jan ou viv li tou wi but pa menm jan an. Fè kòm di nou kisa l ye, se lalin, m konnen wè lalin, lè lalin nan manke mòso, lè lè l pa fè plèn lin, lè se yon mòso nan lin nan sèlman w wè, e li menm yo di l Adelina bèl fanm, domaj li manke mòso, se lalin nan, lè w wè l pa nan plèn lin nan, lè yon bò k pa bare ladan l nan, w pa wè yon bò ladan l nan. Sa e li menm, yo di Adelina bèl fanm, domaj li manke mòso, sa se lalin. Ok map tire lòt ankò sa nou kite mwen kap tire kont yo pou nou reponn li pou nou guys malerezman nou pa patisipe si nou patisipe m kwè m kwè tap gen plis feeling paske sou youtube nou patisipe se chak moun chak moun ap poze ap tire kont yo konsa nou fèl chak moun tire kont nou reponn moun ki konnen l avan reponn li konsa nou fèl guys so umm nap kontinye kanmenm umm ki ki rès map baw la ankò umm.